Polis mare kou krab. Bann mèd. Veve Placide ki arive touye manman l e jete l nan yon twalèt. Pou plis detay, rete sou videyo a. Epi lòt nouvèl medam e mesye, baz gang 400 mawozo. Anmwee. Baz gang 400 mawozo fè yon dyaspora mete 2 men nan tèt tèlman yo detwi byen dyaspora sa. Pou plis detay, rete sou videyo a. Epi lòt nouvèl medam e mesye nan peyi meriken, yon sitwayen. tire manman yon polisye nan tèt apre l entegre tèt li bay lapolis. Se sèm Dèpresyon nou pral fè gwo analiz, gwo deba pou jodi e samdi 7 me 2022 a. Avan m kòmanse, m ap salye tout moun e m ap swete tout moun ki te fèt yon jou tankou jodi a yon gwo bòn fèt. Medam e mesye, Avan n kòmanse nan analiz nou dab li dab li, nou toujou gen yon ti pale pou n fè avèk popilasyon ayisyèn nan sou kriz politik peyi Dayiti. E nou toujou pale pou n fè popilasyon ayisyèn nan konprann Yo se moun. Si lòt nasyon ap viv tankou moun, nou menm tou etanke nasyon, poukisa nou pa ka viv tankou moun? Si ou gen konprann pou fè lòt la mal anndan peyi a, poukisa bon sans sa a tou ou pa itilize l pou fè byen anndan peyi a? E tout tan ou fè byen, Se plis benediksyon kap vin sou ou tou. Men popilasyon ayisyèn nan tèlman konnen yo pa moun, konprann byen. Yo tèlman konnen yo pa moun, yo toujou panse se lòt nasyon ki moun. Se sa yo toujou panse. Men si n te panse se moun nou ye, m panse ki Ayiti. Ayiti depi syèk dantan ayiti ap pase mizè ann di ayisyen paske ayiti ayiti li menm ayiti pa konn anyen ayiti se yon choz ayiti se yon choz si yo pa fèl bèl li pap bèl pou kòl se moun ki pou fèl bèl depi syèk dantan pèp popilasyon ayisyen nan ap pase mizè men popilasyon ap pase mizè poko janm gen yon moun. Poko jenm gen janm gen yon moun ki di ase nan sa kap pase nan peyi dayiti. Prezidan Jovenel Moïse jodi a ki fè 10 mwa depi l mouri. Prezidan Jovenel lè l te wè game nan vin chanje nan men l, li wè nèg sa yo, oligat sa yo vle retire l nan men popilasyon an, Li menm li li te pran chaj li a de men, li chanje kan. Alafen, alafen li te vle fè yon bagay pou popilasyon an. Men se paske nèg sa yo, yo pa vle wè peyi a. Yo pa vle peyi sa avanse. Ebyen yo fè jan yo touye l. Konprann byen. Yo fè jan yo touye l. Fò m kapab di tout moun sa byen. Konprann byen. Fòm kapab di tout moun sa byen. Peyi Dayiti. Gen yon sèl bagay ki ka chanje peyi Dayiti, yon soulèvman jeneral. Yon soulèvman jeneral. Pou mache pran tout nèg ki kontribye nan detwi peyi sa. Sinon se nan ti diri na wè grès. Tankou yo toujou dil. Se nan ti diri na wè grès. Paske nèg sa yo, yo pap ban nou chans menm. Se pa Ayiti yo pap bay chans non. Yo pap ban nou chans menm. Gen anpil nèg ki konnen sa k rele leta. Ki konn sa k rele peyi. Men se paske nèg sa yo. Yo pa itilize pwofesyonalism yo pou chanje peyi sa. Yo itilize l pou fè kòb nan peyi sa. Wap wè yon seri de nèg nan fè bif. Bif voye madanm aletranje, bif voye pitit aletranje. Pran kòb peyi ap gaspiye l pou bon tan. E kòb sa yo te ka itil pwòp peyi w. Kòb sa yo te ka itil pwòp peyi w. Medam e mesye. Zafè kriminalite a ap vale teren nan peyi Dayiti. Kòman w ka imajine w medam mesye, an antre nan aktyalite nou danble danble, kòman w ka imajine w medam mesye, yon pitit, konprann byen, yon pitit pran manman l, manman w ki te fè w medam e mesye, manman w ki te fè w, pouse w, kenbe w 9 mwa nan vant, e pandan se tan li mete w sou tè a, Li metew sou tè a depi ou te gen 18 ans ou ka degajew pou kòw nan peyi blan se konsa mwen di depi timoun nan gen 18 ans se degajew pou kòw paranw pa gen anyen awè de sa mwen m se yonn nan rezon lèm gen 18 ans wap wè lè lèm gen 18 ans. Mwen nan eta paran m ye. Si m fini lekòl, konprann byen, si m fin lekòl, m pa wè, m pa wè demach inivèsite a. M pa t wè l. Fò m kapab di yon moun sa, sensèman. M di, eben, si m ap fini lekòl m pa wè demach, demach inivèsite, kote ke m ka al aprann yon bagay, m di, an, te m fè yon kanpe, m al aprann metye. Mwen tal aprann misti. Ebyen se gras a metye m ki fè m la a. Se gras a metye m ki fè m la a. Konprann byen. Ebyen, m konnen manman m ak papa m te fè m. Yo pa oblije okipe m tout jounen. Depi m rive nan yon laj fòk m ka degaje m pou kò m. Men gen anpil jèn nan peyi Dayiti yo mèt gen 40 an, 50 an, y ap fikse je yo sou byen granmoun, sou byen ki pa pa yo, yo bezwen byen tou fasil anndan peyi a. Enben se youn nan rezon gen tout jan de krim sa yo k ap fèt anndan peyi Dayiti pou zafè enterè. Medam e mesye lapolis mare kon krab nan setyèm seksyon Tigwav, yon jèn gason ki rele Veve Placide, misye gen 6 pitit. Kote ke misye touye manman l ki gen 80 lane ki rele Derilia Placide. Kote ke misye touye li antere l nan yon latrin. Li bouche li epi misye pran lafrik pou li. Ebyen popilasyon medam e mesye kèk jou yo pa wè granmoun nan yo di oh sak pase. Popilasyon pa wè misye, yo mande sak pase. Lè yal fouye fouye, lè yal chache, yo wè twalèt la bouche, lè yo gade yo wè granmoun nan anndan twalèt la. Misye touye granmoun nan, li lagel anndan twalèt medam se mesye. Se tris. Manmanw fin fèw, manmanw fin fèw, li metew sou tè sa, epi ou wè se ou menm ki pral detwil. Ki krim pase sa? Medam e mesye, n ap fè yon kout pye nan plenn nan. Kote ke gen baz gang 400 mawozo e ki lage yon dyaspora ak dlo nan zye, konprann byen. Kote ke dyaspora sa medam e mesye, l fè tout tan l nan peyi etranje, pandan l nan peyi etranje, l t ap prepare vyeyès li nan peyi Dayiti, kote ke l fè plizyè kay, misye fè plizyè kay, li di a lè l granmoun, Lap vin pase ti rès tan nan peyi Dayiti. Kote ke misye fè 8 kay nan peyi Dayiti. E pandan goumen sa la ki eklate a, bandi, konprann byen, bandi boule 2 kay nan kay yo ak 4 machin misye. Ak 4 machin misye. Men kote ke m pa. M pap fè gwo deba sou dosye sa, paske m te tande misye ap onore chèf gang Chen Mechan. Ebyen si misye ka onore chèf gang Chen Mechan konsa, ebyen misye nan konfyolo avèk chèf gang Chen Mechan. E depiw nan konfyolo avèk bandi ame, M pa nan fè deba pou moun konsa. M pa nan pran pitye pou moun konsa. Paske nan peyi kote w soti a, ou wè bandi pa sou moun. Ou wè moun ki kenbe zam ilegal pa sou moun. Pou ki rezon ou menm, ou pral nan fè elòj pou yon bandi ki kenbe zam? M pap fè deba sou sa. E pi medam mesye, pou n fini, nan peyi Etazini kote ke yon sitwayen tire manman yon polisye ak yon bal nan tèt. Selon endividi a, Selon lapolis, endividi a te frape pòt kay madanm li. Lè dam nan ouvri pòt, ki sa l resevwa? Se yon grenn katouch nan tèt. Konprann nou byen. E tousuit aprè zak sila, sitwayen an ki komèt zak la rann tèt li bay lapolis aprè krim nan. Kote ke l fè konnen l fè yon krim sou manman yon polisye, li remèt tèt li bay lapolis. Medam e mesye, èske n konnen gen ti blan nan peyi etranje, yo konn fè de krim pou anyen konsa, yo fin fimen epi yo wè se yon moun pou yo touye? Èske nou konn sa? Kòm m pa konn, m pa gen plis enfòmasyon sou dosye sa a, m pa ka ban nou plis detay sou li. Men m konnen nan peyi etranje, gen blan, gen ti blan, pou yon bèl plezi, li fin fimen, epi l di l ta touye moun, epi l tonbe touye moun. Medam e mesye, se la n kanpe, se te blaw, babay tout moun, n ap kwaze nan lòt aktyalite parèy. Babay tout moun.